Sa kap fèt, sa kap fèt, li koumanse ti tèt live la la. Telefòn nan banm. oblije fèl sou laptop sa kap fèt sa kap fèt sa kap fèt ti moun sa fi yo koman nou ye bonswa tout moun bonswa tout moun nan bonswa bonswa bonswa bonswa pataje pataje pou n vin fè yon ti pale aswè a pandan nou an karantèn nan. Kòman nou ye? Pou n pale yon ti remèd pou moun ki vle ansent rapid. M pral bay 3 ti remèd. M te bay yo deja, m ap jis bay plis esplikasyon de yo. Pase m wè nou poze m kesyon anpil de sa. Sa ka fèt a sa ka fèt, si w gen difikilte pou w ansent, m pral esplike w kèk remèd ki fèt avèk fèy nan bwa, kòm mwen menm Safi se sa m fè, ou menm w ap gen pouvwa pou w al eseye l,

Sa kap fèt, sa kap fèt, sa kap fèt, bonswa tout moun. An nou asanble sa kap fèt sa non. Sa kap fèt, sa kap fèt. Euh, Ok, tout moun ki la yo kòman nou ye? M vin fè ti pale avèk nou, pase m wè nou poze m kesyon yo anpil, e se domaj gen anpil kesyon ki te vin sou telefòn mwen tou men m te fè de twa jou san telefòn la, bon konnen tout bagay aksidan dwe rive tou depi w ap viv. Brèf m te di sa sou paj Safi Kreyòl la, nou konnen paj sa a se paj pou divèti ou epi tou pran rimèd ou tou. Pa gen manti ladan l. Ebyen, mezanmi nan koze ansent, li fasil, li difisil tou. Men depi Bondye ap ba ou, pa gen pa fè. Pafwa wi lèzòm konn di w pap fè men Bondye di non, fòk ou fè. Ebyen se poutèt sa m fè k remèd ke ou menm ou ka fè mari w ka fè. E daprè seksyològ yo, yo di tonbe ansent la li depann de pòz tou, back chat, bisiklèt, sizo, de gidon, pa konnen. Yo di l depann de pòz, sa pral depann de ki pòz ou pran ki pral fè w ansent. Men, avan pa t gen pòz, yon fi te annik kouche sou do depi pou l ansent, li ansent. Sa vle di sa e bagay pa yo, seksyològ yo ap pale, y ap di w pòz sa e bagay pa yo. Men, bagay Bondye nan syèl la pa gen pòz sa. Depi w pou ansent, jou a wap ansent pa gen bagay ou tal pran pòz ou te pran bak chat ou te pran tap mpa konnen wadèvè ou te kwoke pye w men w otè bagay si se pou ansent wap ansent si se pou pa ansent tou ou pap ansent si se pou Bondye ba ou lap ba ou si pou Bondye pa ba ou li pap ba ou sa klè men tou ou menm si w bat kò w tou ou vin pa gen sa se ou menm pase depi w bat kò w pou pa genyen ou pap genyen ankò men si w pa bat kò w Bondye ap fè w genyen jan l vle a paske se pitit li w ye depi w priye li l ap fè w jwenn delivrans wi e gen moun tou ki toujou bezwen genyen gen moun ki fin prepare ki bezwen genyen ki pa ka genyen gen moun ki pa prepare ki pa bezwen genyen, ki annik genyen. Lè yo genyen konsa, pafwa yo retire yo, yo jete yo. E moun sa yo, lè yo vin prepare, yo vin prepare, byen prepare a, kounye a yo pa ka genyen ankò. Paske sa yo te genyen an, yo jete l, yo badada, yo vin pa genyen. Yo vin lage kò a nan yon pwoblèm. Sa se yon ka ki ka fè w pa genyen. Apresa lòt ka ki ka fè yon fi pa gen se sa nou rele kis anpil fi m jwenn ka konsa m voye remèd ba yo e m gen anpil ti temwanyaj tou m pataje sou paj Safia gen fi ki gen fibwòm ki gen kis bon sa se gwo maladi ki trè terib tou bò kot medam yo ki ka fè yo pa ka gen pitit fasil Sa se depi kis la avèk fibwòm nan ap devlope ou nan kouri ti cheri ti doudou ou nan kouri santonde a ou vin paka fè pitit fasil ou paka tonbe ansent bon doktè a pral mete w sou medikaman li bezwen pou ou sitou kis nan ovè yo kis nan ovè yo trè danjere pou kesyon timoun apre sa se fibwòm e twonp bouche tou. Twonp bouche se youn nan gwo maladi ki genyen. E sa k fè m toujou konseye medam yo evite maladi sa. Maladi sa m te esplike kòman w fè pran l, kòman w fè genyen l, se lòske ou vin gwo, twòp grès ki pral ba w pwoblèm. Se li k pral rann twonp ou vin bouche. Gen moun ki ap mande m remèd pou l kase vant li sèlman, li pa bezwen kòmsi pou l kase kò a. Poutan, si w gwo jodi a, nan mwad me sa ou gwo, nan me a, nan jwen ou desann, li pi bon pou ou. Paske, ou pa ka fè tout tan w rete gwo gwo nèt. Paske si grès yo vin nan kò ou, antanke fanm, twonp ou pral bouche, ou lage nan kouri. Sa pral debouche sou kis tou avèk ovè. Kis nan ovè ou. Li pral debouche sou kis nan ovè a menm fibwòm tou. Pase depi fanm nan twò twò twò twò twò gwo, li nan kouri. Si w gwo pou mwa sa, lòt mwa m ta konseye w desann nan gwosè a. Pa desann ni pou w vin malad non, ou desann nan gwosè a. Pase twò piti pa bon, twò gwo tou se yon pwoblèm. Sa se ka yo wi. Lòt ka ankò, se mesye yo, mesye yo gen yon spèm fèb. Gen gason ki gen, ki pa gen spèm ditou non, lè l voye l van yon dlo, yon dlo klè klè klè, li pa voye l pwès, li manke koze nan kò l. Lè sa a, Gason an konn ap bay fi a kont chay pote li di oh ou nan kay la wap fèm travay di wap manje wap bwè gade gwòsè ou pa menm ka ansent poutan fi a li menm lap monte ka doktè doktè pa wèl gen anyen epi tou se gason an li menm ki gon yon spèm fèb ki pa ka ansent fi a apre sa se yon lòt parantèz bò kote mistik. sa a tout moun konnen l bò lakay pa nou. Pafwa pèsekisyon kapabl ou gen timoun. Pafwa pèsekisyon kapabl ou ansent. Sa a se klè. Pèsekisyon bò mari, bò fanmi, madanm, m pa konnen. Kapabl ou ansent. Swa pèsekisyon bò yon fi nèg la te genyen deja oubyen yon nèg fanm nan te genyen deja. Ou konnen ayisyen sil paka manje manje a lap foure dwèt ladanl li gratel li fèl si se konsa 3 remèd m pral bay em te bay yo pou afè ansent la. Premye remèd la wap bezwen lwil oliv. Nou konn lwil oliv wi, tout moun konn lwil oliv. Se pa lwil doliv non, lwil oliv. Wap pran jenjanm an poud, wap pran lwil oliv, wap pran jenjanm an poud. Wap fè an peti boul. Ti boul la yo ap fèw tankou konprime valè w ka vale ou menm wi fi ou menm fi fi avèw map pale wap pran jenjanm nan an poud bon m pa konnen kote nap jwenn jenjanm an poud la nan boutik nan magazen m pa konnen sa se nou k pwal konn kote nou pwal chache l Pase pafwa m wè lè m ban nou yon bagay nou toujou mande m kote n ap jwenn li. Bon mwen menm se nan boutik m konnen pou n jwenn li, nan magazen oubyen m pa konnen nan bagay kèlkonk kote yo vann, se la pou n jwenn yo. Oubyen si w gen aksè a entènè wap achte yo anliy y ap pote yo pou ou. Ebyen wap bezwen jenjanm an poud. Bon m pa ka voye w pou al fè jenjanm nan an poud paske w konnen jenjanm nan tou frèch, lè w al pile l pou l ta vin an poud l ap pran yon pakèt peripèsi, w ap pran yon pakèt tan, sa se yon kaskèt chinwa. W ap pran jenjanm an poud, w ap mete lwil oliv ladan l, w ap bwase l, epi tou lè w fin bwase l w ap fè yon ti boul valo w ka vale. Ti boul sa, nou tande timoun? Ouvè zòrèy nou wi! N a vin poze m kesyon de li ankò. Hum! N ap pran ti boul sa, n ap koumanse bwè l sou katriyèm jou règ la. Katriyèm jou règ la se lè règ la ap dekrase. M panse sa wi. Twazyèm jou oubyen katriyèm jou. M pa konnen. Se nou k toujou fòme. E nou k pral konnen. Fi gen gen fi se sou twazyèm jou. Manti. En, de, twa. Katriyèm jou. Wi. Sou katriyèm jou. Bon. M pa konnen si l ap dekrase, si l rete. Gen fi tou se senk jou pa yo a fè. Gen fi se sou katriyèm jou a yo dekrase. Yo prale. Nèspa? E sa. Egzat. Ebyen, lè w rive sou katriyèm jou a, règ la vini, jodi fè 1, demen fè 2, apre demen fè 3, apre demen ankò fè 4. Ti boul sa yo te fè tankou konprime a, w ap fè 7, w ap koumanse bwè l sou katriyèm jou a, lè w leve nan maten. Senkyèm jou a, w ap bwè youn ankò, Sizyèm jou a wap bwè setyèm answit answit wap fè 7 ti boul wap bwèl 7 fwa chak maten sèlman wap bwèl wap bwèl a lèt bon si w te ka jwenn lèt bèf li tap pi bon paske lèt yo gen bon jan karans ladan yo pou kò a bon si w jwenn lòt lèt yo tou san pwoblèm men si w jwenn lèt bèf pi bon men lèt bèf la fòk yo pa te la dlo Petèt zabit ou achte yon bwat lèt mamit, ou debouche li, ti konprime ou nan men w lè w leve le maten, ou voye l nan bouch ou epi tou w bwè l ou fini. Pase ou pral nan kase tèt al chache lèt bèf, lèt bèf ka melanje a dlo, sa w tande a la a, humm. Ou bannann. Nou tande premye remèd, sa a se pou medam yo. Sa se pou lè son bagay natirèl la. Lè w pa ka fè natirèl. Pataje live la. Kiyès ki la? Fafa? Fafa Marcus? Kòman w ye ti doudou? Gon lòt moun ki la wi. Tabita Jacques? Sa kap fèt ti cheri? Tout moun ki la yo pataje. M gentan bay yon premye, m bay plis esplikasyon sou li san pwoblèm. Nou tande sa nap di nap gen bezwen? Nou tande nou pat ka konprann mwen. Nap bezwen jenjanb an poud. Si w al fè, si w al batay ou menm pou w fè jenjanm nan tounen an poud, se yon kaskèt chinwa. Degaje w tankou mèt Janjak pou w jwenn li nan yon magazen, nan yon boutik kèlkonk, an poud nan yon ti sachè. W ap bezwen lwil oliv, pa lwil doliv, lwil oliv. Sa se estrè lwil oliv, m panse se konsa l make wi. Dè gen youn la wi. M te wè li. M te ka mete l nan kèk grenn diri tou. Ooh! M te ka foure l nan kèk grenn diri wi timoun. Ebyen, se konsa, w ap bezwen jenjanb an poud, w ap bezwen lwil oliv, w ap fè 7 ti boul avè l. Ti boul sa yo, valè ou menm fi a ou ka vale. Epitou wap fè ti boul ou, wap fè pat avèl, wap fè ti boul ou valè ou ka vale, m pa konn ou ka woulel konsa, ou fè 7, epitou sou katriyèm jou règ la, wap koumanse bwèl. Règ la ap vini premye jou, dezyèm jou, twazyèm jou, katriyèm jou. Sa ka fèl 4 jou, depi lèl vini, wap koumanse bwè. Chak maten. Chak maten. Apresa, ou pral veye dat ovilasyon avèk dat fegondasyon ou. Bay kòk ou mayi. Bay kòk la mayi, lage kòk la nan batay. Se lage kòk la nan batay. Dezyèm remèd w ap ka fè sou lòt asfè yo, tankou si l ta parèt mistikman. Gon fèy m toujou pale de li la, li rele fèy lorye, youn nan fèy ki ra anpil sou latè. Fèy lorye sa, pou moun ki swiv mwen fen fil an egwi, yo konn wè m konn di, si w bezwen fè tèl chans pran fèy lorye a pa egzanp mete l avèk grenn jiwòf, mete l avèk yon pafen sen michèl akanj pou w wè fèy sa a, youn nan fèy kote l plase nan tè a se youn nan fèy ki gen gran pouvwa mèzamou fèy lorye sa w wè la men Se 3 fèy ki gen. Li pa yon fèy vre non, li se yon flè. Kòm tout fèy nan bwa se fèy yo ye, yo di fèy lorye. Men se yon flè. Gen 3 fèy nan nan sa. Nan flè sa. Flè lorye sa nou wè a. ou ka fè lòt bagay avè l apre sa m pral di nou pou ansent la. Ou ka fè l pou ogmante chans ou. Malgre gen anpil moun ki di m, se Bondye ki bay chans. M dakò wi. Men pye bwa a se pa Bondye ki kreye l. Atyèeeoo! Bondye bay chans. Jezi Kris bay chans. Amèn! Alelouya! E pye bwa a kiyès ki kreye l? E plant la, kiyès ki kreye l? Ezayi di sa. Ezayi di. Epitou gen, nan Bib la, se 149 oubyen 150 fwa, wi, Labib pale de plant yo, wi. M pa bezwen di w. M pral poste tout vèsè ki pale de plant yo sou paj Safi a, sou chanèl Youtube la. W a al li yo ou menm, w a vin ban m nouvèl. plis ke 150 vèsè ki pale de plant yo. Ki pale de plant yo wi. Epitou Ezayi ankò nan nan ki vese sa a m pa sonje te pa pale de plant yo. Jenèz ankò pale. Gon pil vèsè k pale yo anpil. Brèf, w ap bezwen fèy lorye a. Gen youn ki Woz kap bay yon flè woz e pa li nòmal la nòmal la li ye e sak fè si wap achte an liy tankou m plen moun ki lòt kote la si yap achte an liy lorye senp la se li pou y achte se li tou e si w ale ou di wal si w ayiti tou wal kote yon machann ou di vann yon fèy lorye ou byen pou l pote yon fèy lorye pou ou, ou ka mande l, senp la. Gen youn ki gen flè, gen youn ki pa gen flè. Twa l ye, de, twa, wi, twa, m panse l ye. Gen ui, gen de ladan l ki gen flè, gen de ladan l ki pa gen flè. Menm fèy lorye sa, nou sonje m t ap di ni di nou si nou strese nan moman sa, pandan kowonaviris la ap fè ravaj, n ap panse, n ap kalkile. M te di nou, pran grenn lorye a, bouyi l, fè ti te avè l pou nou bwè avèk timoun yo, avèk timoun yo pou nou bwè, li bon pou strès anpil. Ni fèy melis tou, wi, bouyi ti te fèy melis ou pou bwè pou strès. Si w santi w trè strese avèk maladi sa a oubyen kèlkonk, kòman bagay yo ap ye nan mond pandan kowonaviris la, ou jis bwè l. Ou ka fè te avè l ak grenn lorye a pou w bwè pou strès. Brèf, ebyen fèy lorye senp la ki vrèman fèy la paske gen lòt gen de lòt e flè yo fè tou yo menm gen youn ki pa fè flè sak pa fè flè a fè grenn ebyen fèy lorye sa timoun wap pran 10 ladann wap pran yon lit dlo wap limen dife ou wap metel bouyi sa se pou lè si ou ta santi kèk ti pèsekisyon ap pèsekitew ki fè ou paka fè pitit la si ou ta dòmi pa egzanp ou wè vye bèt vye bèf vye sesi vye sela gen de gwo vye rèv ou ap fè se rèv pèsekisyon yo ye ebyen ou wap fè te sa pou bwè fèy lorye sa. Epi tou, pran fèy lorye a, brile l tankou lansan lakay ou, men mete fèy la sèch, brile l. Ou ka limen youn ou de fèy lorye lakay ou. Remita Leblanc, sa k ap fèt zanmi m? Fabyèn, sa k regle? Fabyèn, kòman w ye madam? Lòske w santi, lòske nou santi, pa ka fè Pitit la vini sou fòm pèsekisyon. Menm si w pa santi pèsekisyon tou, si yon moun vle, ou pa bezwen al achte lansan Gen de fèy pou brile lakay ou lè yo sèch. Menm vwazinay ap rele w dyab lougawou. Ap rele w dyab lougawou. Gen fèy pou brile lakay ou. Sitou pou fèy lorye sa. Wè fèy lorye sa, li pa fasil pou jwenn. Gen machann pou al mande l, li pa konnen l non. Gen machann pou al mande fèy lorye a, li pa ka brile. Li pa konnen l vre. Genyen pou mandil tou si w pa konnen lap bon w fek wi lap bon w fek pase ti fèy yo long lap bon w fek se sak fè menm lè wap achte fèy lorye a sèl moun ki achte an liy yo ki toujou achte bon bon petèt ou konnen se an liy yo tou nan sachè tou prepare yo voye l ba ou men tankou sou nan machann fèy yo ou ka al achte fèy la yo pa ba w bon an non. Paske gen de bagay yon moun al fè yo dim sa fi yo pa jwenn anyen pafwa ou pa jwenn bon an ou pa jwenn bon an dayè m kwè nan plant la yo m kwè nan pouvwa plant yo m konnen ki pouvwa yo gen egzakteman. A moun yo map pale lè sa m pa mpa resevwa a al an dirèk kòm ta di al nan life la al nan life la pou wè pou ka vin pran dòz la Louis sa kap fèt zanmi m vin nan life la la pou ka aprann pandan timoun yo an karantèn la map ba yo kèk plis esplikasyon sou remèd. Wi, dezyèm rezon mwen di nou ka fè sou baz pèsekisyon, tankou lè w ap fè vye rèv, w ap reve sesi, reve sela, gwo vye, pafwa pa ka ansent ou an ka vini sou fòm pèsekisyon, ebyen pran 10 fèy lorye, mete l nan yon lit dlo, bouyi l. Lè l fin bouyi, l byen detenn, w ap desann li, w ap pran yon vè, pou bwè. Sa ou ka bwè l nenpòt lè pandan lajounen w. On sèl w ap bwè. Sèl sa, sèl vè sa w ap pran l, w ap vide l, ou plen vè w epi tou pran yon kiyè siwo myèl pur. Bon. Lè m di moun yo siwo myèl pur, yo panse se yon siwo myèl ki gen, ki gen yon non konsa. Mezanmi o! Lè m di nou siwo myèl pure di moun, se siwo myèl ki pa melanje ak siwo kann, ki pa melanje ak anyen. Se li m di k pure la. Sa vle di ki trè natirèl, ki pa melanje. Siwo myèl sa se li m di k pure la. Tout sa w wè m di pure, lè w wè m di siwo myèl pure nan remèd la yo, ebyen se siwo myèl sa. Siwo myèl sa pa melanje. Wap mete 10 fèy lorye bouyi. Wap mete 10 fèy lorye bouyi avèk yon lit dlo, wap desann li, wap filtrel sa vle di wap retire fèy yo ou jete. Apre sa wap pran yon vè. wap mete yon kiyè siwo myèl pou bwèl ou ka bwèl diran jounen an jan w vle pataje live la an life kòman mesye a te di ankò pataje life la pataje life la pataje life la Tatou Pierre sa kap fèt zanmi m. Yon lòt zanmi ki moute la ankò wi. Guirlène, kòman w ye madam? Sa kap fèt? Bonswa, bonswa Tatou Pierre. Pataje laj la. Jodi a m, e pa komedi m ap ban nou non, m ap ban nou dòz sa ki gen nan liv, sa ki ekri, sa ki gen pouvwa ke m eseye deja avèk zanmi. Sa zanmi Facebook mwen yo pa konprann Instagram Twitter YouTube pa konprann Pataje Men plis esplikasyon yo se sou gwoup Safi Kreyòl la Gwoup la rebalanze paske mwen repran sim telefòn nan apre aksidan Ayy di mwen gon lòt Ti yoyo kana map distrèm Pataje. Hyppolite sa kap fèt zanmim Charles kòman nou ye mes chouchous nap pale pou moun kap fèk moute yo nap pale de ansent tonbe ansent rapid vit e preso. Wap boule bwa? Podyab, ou pa ka fè chabon. Tout chabon w tounen an sann la. Mwen bay koz ki koz sa. Premye koz ki fè sa, m di nou, se pwoblèm kis, pwoblèm fibwòm, pwoblèm, kòman bagay la rele? Twonp bouche, pwoblèm mesye ki gen spèm fèb yo. Epitou, yon lòt ti parantèz, pèsekisyon. Nou pa ka kite pèsekisyon atè nou. Sa se nan zo nou, nan san nou li ye paske nou se Ayisyen, nou gentan konprann. Pèsekisyon. Apre sa, ou menm fi, w ap bezwen, oubyen mesye a tou ka ede w kontwole l. Ki jan pou w kontwole règ la avèk dat ovilasyon avèk dat fegondasyon apre sa gaz kolè nou la premye remèd la yon ti revizyon wap bezwen ti jenjanm an poud wap pran lwil oliv wap bwase yo ansanm wap fè 7 ti boul ke ou ka avale avèk yon bwat lèt chak maten sou katriyèm jou règ la. Pataje Pataje si yon lòt moun vle tande l a tande si l pa vle tou an nou rete la avèk ti zanmi k ap swiv sa fi yo Tout moun bonswa bonjou kòman nou ye Tout zanmi nèt ki gentan la kòman nou ye.

Safi kote map achte tel bagay m pa konnen gen de bagay se nan famasi nap jwenn yo genyen se nan boutik nan magazen nap jwenn yo sa se nou k pral konnen e nou k pral chache yo jenjanm an poud lwil oliv si yon moun isit chili m panse l make oliva an repiblik dominikèn tou oliva bagay konsa wap jwenn lwil sa pi fasil menm jan a lwil doliv la, men se oliv la pou bat pou pran li li menm yon lòt boutèy ki gen yon ti koulè ble pal oubyen vè pal konsa, m panse sa wi e gen ebyen l fè yon fòm yon lòt ti fòm tou m panse sa dezyèm sa n ap gen bezwen tankou moun ki sou fòm pèsekisyon yo y ap bezwen 10 fèy lorye M di gen 3 fèy lorye wi gen youn li pa fè flè li fè grenn se li nap bezwen an nòmal la senp la lèw ale toujou mache avè li pou machann nan pa baw fo mamit pou fèy sa a, paske se pa yon fèy ki fasil ditou! Li pa fasil ditou, fèy sa a. Bon, mwen menm m gen enpresyon, kote Letènèl te plase l sou latè a, li pa t plase l pou moun jwenn. Paske fèy sa a, ou ka regle anpil lòt bagay avè l. Kòmsi nou pa konn wè m konn di pou n fè tèl bagay, tèl bagay, benyen tèl bagay avèk fèy sa a? M panse nou konn jwenn li. Nou konn jwenn dòz sa yo. Sèl si w pap swiv Safi. Si w pap swiv Safi. Ou pap jwenn li men si w ap swiv mwen w ap wè. Yo senp. Yo senp yo fasil. Safi kreyòl. M di n ap bouyi 10 fèy lorye nan yon lit dlo. N ap pran yon. Tas sa ou ka bwè l nenpòt lè nenpòt è nan jounen an. Ou ka bouyi l nenpòt lè tou. Epi tou w ap pran yon tas w ap mete yon kiyè siwo myèl pur ladan. Yon siwo myèl ki pa melanje, ki pa melanje ak anyen, ki senp jan l te soti nan nan nan nan nan nan nan koze myèl la. Epi tou wap melanjel wap bwasel wap bwèl sèlman. Priye sou remèd yo. Sa epa mwen ki pou di nou sa non. Fòn mande Bondye beni remèd yo tou wi. Ou paka ap bwè yo konsa non. Si w dòmi w priye, ou leve w priye. Lè wap bwè remèd fò w priye tou. Fò mande Bondye beni remèd yo. Ak lafwa wi. Fòw gen lafwa tou. Ay Bondye a bon piyay non. Si w pa gen lafwa nan li, bon w pa kwè nan li epi tou lap beni pou ou, anben se yon piyay. Li pap bay piyay sa menm. Nèg sa humm. Brèf, twazyèm remèd nap gen bezwen. Sa a se pou mesye yo. M te di ma bay 3 remèd. M gentan bay 2. M bay youn pou nòmal avèk jenjanb an poud, lwil oliv, melanje l epi tou wap bwè l chak grenn konprime yo Konprime a, e di m di w ap fè l avèk jenjanm, oliv la ou, valè w ka avale avèk yon bwat lèt, sou katriyèm jou règ la. Dezyèm nan se 10 fèy lorye. Jis lè w al achte, bat pou w pran bon lorye a, bat pou w pa pran lòt fèy, tankou, kòman fèy sa rele? Yon fèy ki anmè anpil ki sanble a lorye wi. Lila, fòk ou pa pran lila pou li non, men lila a pi fen! Avantaj fèy lorye a gen li pi pwès ou tande timoun mes chouchous li pi pwès li pi pwès menm jan avèk yon fèy lam ou yon lòt fèy kelkonk li pi pwès men sof ke li menm li pa laj bat pou nou pa pran lila a pou li paske lila a fen anpil lè w manyen lila a wap wè l fen. E li la bon pou kowona wi. M ap afiche l trè byento. M ap fè plis m ap fè plis rechèch sou li. Ni asosi a tou wi. Pase ou konnen plant sa yo anmè. Yo anmè. Yo gen gwo vitamin daprè sa yo aprann. Mwen menm depi e fèy yo di gen vitamin yo. Ki gen vitamin C, D. Yo di yo. E depi avan m te tande bri nan di nou yo di li pè vitamin, gwo vitamin yo. Vitamin C, vitamin D yo di l pè l. E gon e gon lòt bagay li pè ankò wi, lakay. Li pè l, li pè lave men, sa e OMS ki di l. Li di ret lakay nou, lave men nou. Pote kachnen lè nou pral nan lari. yon mèt de distans. Sa vle di al fè zen an fini pou ou tande. Al fè zen an fini ou. Fè moun pale anpil. Twazyèm remèd pou ansent, sa se pou Bon. Ou menm ki gon yon ti spèm fèb, ou pa ka ansent fi. Lè w vini, se yon dlo glè ou bay. Men ki ji ou dwe fè ou menm fanm. Gason an tou ka pa fò. Men ki ji ou dwe fè pou li. Nou wè plant ki rele kowosòl la, te kowosòl bon anpil tou wi, pandansetan m ap di nou sa. Sou chanèl Zafi Kreyòl la, m ap esplike nou, ni sou paj sa yo, m ap esplike nou byenfè tout fèy yo ak danje yo genyen tou. Fèy yo gen danje wi paske gen de maladi ou fè ou paka bwè fèy la. Atansyon bon gen de moun kap di nou kage fèy kage fèy non. Lè w wè si nou wè kèk remèd sou Facebook la pou tèl maladi pa gen pwoblèm non nou ka bwè l men fòk nou vizite yon lòt paj tou pou nou wè si paj la pa di nou fèy sa gen efè. efè sou maladi, yon moun ka di w bwè lay bwè lay epi tou li pa di tansyon w, ou chire wi, si tansyon w ou la lay la mete w atè wi, yon moun ap di w bwè pèsi bwè pèsi li pa di w si w. Rosie pa bwèl pèsi sa ap met ou atè wi se danje sal gen ladan wi yon moun ap diw bwè lalwa bwè lalwa pou korona se vre li diw li pa diw sou fè ilsè ilsè lestomak avèk asid ou pa ka bwèl humm mwen menm safi map ban nou bagay la nan bon pti mamit. fèy yo pa gen efè segondè men gen de prekosyon fò w pran. Fò w pran. Y ap di w fè tèl bagay, fè tèl bagay. Y ap di w bwè ten. Se vre l bon. Yo va di w si w dyabèt, si w gen dyabèt, maladi dyabetik la ou pa ka pran l twòp. Fò w fèt atansyon. Sa se kreyòl. Bay 18 moun dòz la avan m ale. Nevè l pral fè. Uitè senkant twa bòn minuit. Jodi a m trè serye. Trè serye nan dòz yo. E sa k fè si w pa rive veye toutan. M pale nou de lalwa. Pase m wè nou tout dèyè lalwa. M di nou men ki byenfè l gen ladan l, men ki danje l gen ladan l. M wè nou tout ap bwè ti te jenjanm a lay, m pale nou de lay la, men m poko pale nou de jenjanm nan, m pral pale nou li trè byento. Nou mèt rete veye. M wè nou tout de amwaz, m pale nou de amwaz la, m di nou men byenfè a, men malfè a tou. Sa vle di fòk nou li yo ak prekosyon pou nou. Sa vle di gen de ti maladi ou te. Fòk ou evite tou. Mph fòk ou evite. Fòk ou pran remèd ki pa bay ti malad ou te genyen an pwoblèm. E m konseye chak moun ki malad deja bwè remèd pou maladi ou genyen an paske si kowona a fwape w avèk maladi sa a, kò w an feblès, w ap kouche plat. W ap kouche plat wi. Pase si w gen dyabèt, ou gen sik, ou gen tansyon, ou gen lòt maladi, ou gen VIH, ou gen bò lòt bò, sa vle di si w pa pran prekosyon, ou pa bwè remèd, ou nan kouri. M te bay yon bèl dòz Afriken yo favorize pou VIH avèk, kòman fèy sa rele ankò? Fèy manyòk epi timèd si. Ti medsen an woz. Ou ka al eseye. Wi, ou ka al eseye wi. Ou ka al eseye wi. Ou ka al eseye. Diran 3 mwa wi, rezilta. Ou ka al eseye apre sa. Ou a banm nouvèl. Wi, ou ka al eseye wi. Ou ka al eseye. Sa vle di nou pap lage plant yo menm timoun an nou kite yo nan kòlèt, ra kò lèt. Ra kò lèt. Menm medsen yo kap fè gon baz de plant yo fè yo tou. Kenbe yo lèt. Sèlman pran ti prekosyon avèk yo. Gen de maladi ou genyen ou pa ka pran yo twòp. Sa vle di fòk ou konn byen fè a, mal fè a tou. Brèf, n ap kontinye. Twazyèm remèd m di nou, n ap bezwen korosòl. Yon ti korosòl byen mi. Mwen bò lakay mwen andeyò. Se zwazo, konn ap manje yo pafwa. Lè m te ti katkat, m konn al keyi yo m ap manje. Epi tou l te byen bon wi! M ap bat yo a sik. Hey, mwen m t ap manje yo, m pa t janm konn kisa yo te gen ladan l. Epi tou l bon wi! Hum! Ou fè yon ji kowosòl ak ti dlo pou l byen pwès, san lèt, san sik, kase yon ze peyi, pran joun nan bat li ladann fè nèg la bwèl apresa vin banm nouvèl kòm se li sèlman nou ka ban mwen pa gen pwoblèm e temwanyaj ou sèlman nou ka ban mwen menm avan yè fèt mwen si m pa rele dèyè nou menm menm bòn fèt ak di nesans. di. Menm bòn fèt ak de nesans mwen nou pa t ap di. Si m pa t rele dèyè nou, sa ta fè wont. E sitou pou moun k ap temwanye ki di yo jwenn sa. M ta mache pran avyon oubyen pran machin kote nou ye a, m al bat nou nan tèt. pou nou gen rekonesans. Twazyèm remèd, sa se pa yon remèd, se yon ji li ye, men se yon remèd. W ap pran sa nou rele kowosòl la, w ap ka. retire grenn yo. Fòl mi wi fòl mi mi m konnen sa se mwen k pou di nou tou fòl mi epi tou sa e ti bagay selfish mwen pèk epi tou lè l blende ji a m pa konnen si n gen blendè m pa vwe nou al mete l glase Non, m pa vwe nou al mete l glase. M pa vwe nou al mete lèt ladan l pou fè bagay gou pou n ap bwè pou n bay. M pa vwe nou al met lèt ladan. E m pa vwe nou al met sik ladan. Yon grenn sèl m vwe nou al met ladan. Nou gen yon mòd, sa yo di nou fè se pa li nou fè. N ap pran kowosòl la, n ap kase l, ze, n ap pran pati jòn ze a, n ap blende kowosòl la, n ap fè ji a, n ap mete yon ti dlo. Epi tou, kase ze a mete ladan l. Pati jòn nan pou w pran mete ladan l. Epi tou bat li. Sa vle di fò w bwase l pou kò ze a ka bay. Epitou bwè l tande mesye. Bwè l, bwè l ankò. Bwè l. 7 jou. M pa konn kote w ap jwenn kowosòl la non pou fè l. 7 jou. 7 jou konsekitif. Len dèyè lòt. Si se yon kowosòl w ap fè fè 2 ji, sa a se ou menm ki pral konnen. Eske se yon vè oubyen yon tas oubyen m pa vle w al bwè yon po, pa vle w al bwè yon po, e pa ji w ap bwè. M pa vle w al bwè yon po non la. M pa vle w al bwè yon po. W ap fè l. Lòt rès korosòl la, Rès korosòl la, si w vle, ou ka mete l yon kote nan yon frijidè. Avan w fè ji a, w al kite l deglase. Apre sa, ou fè l alèz, kòmblèz. Sa e pou ranfòse spèm ou. Apre sa, nan rele m pou m ban n, pou n di sa fini parenn! Gon madam ki te voun temwanyaj deja. Ebyen se konsa, prekosyon pou pran ou menm antanke fanm, prekosyon pou pran ankò antanke fanm se, evite gwo twòp pou twonp ou pa bouche, toujou al wè medsen pou kontwole si kis pap devlope, si fibwòm pap devlope. evite twòp grès sou ou tou. Epi tou, menm si w poko bezwen timoun, pa eseye jete yo pou w pa andomaje ovè a, pou w pa andomaje matris la tou. Evite jete yo, 1, 2, 3, Bondye sa a wè la. Bondye ki te la yè a, e li ki toujou la jodi a. Ou gen lè konnen li chanje. Li ka pa janm ba ou ankò. Pase sa, pito ou kontwole dat ovilasyon ou avèk fegondasyon ou pou ou ka bay kòk la mayi pou ou pa ansent. Se sa pou fè. Oubyen mete prezèvatif. Se sa pou fè. Paske si w al nan domaje kò a ou vin pa ka fè ankò. Lè w pral bezwen w ap ap kapab. Ou pral kriye. O Bondye sesi sela tan. E ou ki te gaspiye. Apre sa, medam ki te gen youn deja yo, evite pran planin tou. Planin yo trè danjere. Pito pran planin grenn maskreti avèk grenn papay. m te esplike yo. Sa vle di vye planin sa yo wè la a, yo lage anpil medam nan kouri la. Timoun yo gentan gen 3 zan, 4 an, 5 an la yo ta bezwen yon lòt. Kanpe planin, règ menm poko ka vini. Lè sa a avantay pou jinekològ, avantay pou doktè. Bagay sa a, doktè sa yo, konnen ou pa konnen. Avantaj pou yo. Wi, e se la di moun, yon ti revizyon, m bay 3 remèd, youn fèt avèk jenjanm an poud, lwil oliv, yon bwat lèt. Si w ta jwenn lèt bèf, pa gen pwoblèm. wap fè yon ti wap fè 7 ti boul gwòs yon konprime wap koumanse bwèl sou katriyèm jou règ la chak ma ten chak maten li te mèt lè w fin pran ti dejene w pa gen pwoblèm li te mèt lè w fin pran ti dejene w ou ka bwèl e pa ajen non ajen sa vle di lè w poko manje si w santi wap reve fè de rèv ki trè trè malouk ki gen rapò avèk pèsekisyon, pran dis fèy lorye, mete yo bouyi nan yon lit dlo, pran yon tas chak jou diran sèt jou, yon lit dlo wi m di w, rès la mete l nan frijilbèk ou, nan frizè ou, nan vijil bèk ou depi w vle. Pou bwè diran 7 jou. Si l wè l pral fini, refè lòt pou 7 jou a akonpli. Chak tas w ap bwè, mete yon kiyè siwo myèl natirèl pur ladan l ki pa melanje. Apre sa, voye mayi devan kòk ou. Si se spèm mesye a ki fèb, Fon aprann gade spèm yo tou wi. Gen fi ki paka bwè yo tandiske yo di li bon. Malgre li gen kèk ti bagay ki fè kè fi a boulvèse men yo dil bon. Eseye pran spèm nan metel sou janm ou pou wè sil pap koule pase lèl tonbe nan kouwa li ka koule ou pa ou pa wè sa oubyen gen fi ki entelijan ki trè macho kap gentan wè sa. Wi ou byen voyel sou vizaj ou pou wè koman li ou byen sou vant ou. Sil gen ase kapasite poul pote timoun. Epi tou wè medsen tou pou kontwole lot pati yo si se lot pati yo ki ta bay pwoblèm tankou sa m sot di yo kis fibwòm bagay yo sou paj la. Yo sou paj la. Mwen panse nou trè konprann nan esplikasyon an. lè m pataje nou poze anpil kesyon, lè m bay li an odyo videyo sou Safi Kreyòl la, nou poze kesyon, m panse la a nan ti tèt live la esplikasyon an trè bon pou nou. Pwochènman m panse kantite moun ki sou youtube yo ka jwenn yon ti tèt live tou pou yon esplikasyon. E n ap tounen avèk lòt remèd sou fòm sa a ki bon pou ansent. Epitou pa neglije priye, li sòm avèk lafwa. Avèk lafwa. Nou ka toujou kontinye kite nimewo nou pou antre nan gwoup la, men se pa yon gwoup ki kòm lèzot. Nou ka tande slogan, Se pa yon gwoup kòm lèzot. Kondisyon k bat kòk, Se pa yon gwoup kòm lèzot. Sa vle di mwen m pa gen liv. M pa fè liv se gwoup. Wastap li pa kòm lèzot. Depi w gen dan de sa, w ap tande, w ap konprann. Epi tou abòne mwen sou youtube wap jwenn anpil lòt divètisman pou ri si w vle ri m ka fè yo yo pa entèrese w men m jis fè yo pou m anmize m ou ka pa entèrese de yo wap jwenn remèd tou wap jwenn ti teknoloji teknoloji a m si tèlman fè m kanpe sou li twòp moun rele dèyè m paske gen bagay li ka kraze humm. jan wè l la, jan wè lasyans li la, gen de bagay yo gran, men yo di m sa fi, m di la gen yon bagay pirat wastap, tout moun te rele dèyè m, yo di m ap kraze koup yo. Hum! M rete nan mwen menm, m pa nan, m pa, m pa twò poste sou teknoloji an ankò. Oblije trete moun ki malad, moun ki bezwen renmèd fèy. Wi se ou ka vizite chanèl la pou dyòg, pèsekisyon, pedisyon a baz plant natirèl e si pou jwenn plant yo. Pou chans tou, malgre gen anpil moun ki di se Bondye k bay li, men jiwòf la se Bondye k kreye l. Jenjanb se Bondye k kreye l, m pa kwè son lòt moun. M pa kwè son lòt espri k kreye l. Espri, lòt espri w panse a, Li pa gen pouvwa pou l kreye tout sa k sou tè a an se jou. Jamè! Ou ta pri Letènèl. Li pa gen. Se konsa, abòne m sou menm non sa, Safi Kreyòl, Twitè, Fesbouk ak Enstagram. Malgre. Tout moun an karantèn rete lakay nou lave men nou. Pote kach nen lè nap pran lari, yon mèt de distans, epitou fè pridan, lèn leve le maten bwè ti te, bwè ti te. Pase kowonaviris la l pa nan jwèt jiska mentnan lap touye moun, lap manje moun, lap fwape moun. Apresa, bon. Kisa m ta di ankò? Mèsi tout moun ki te prezan, chak grenn zanmi ki te la, zanmi Facebook, zanmi zanmi Twitter ak Instagram, zanmi gwoup wastap la, moun ki sou astak la yo tou, m panse gen anpil la ki gentan la. E bon, moun sa yo menm yo gentan konn remèd sa yo klè, san mank, yo poze kesyon yo vle, lè yo vle, jou yo vle, mwa yo vle. Sof ke se pa yon gwoup kòm lèzot. Epi tou, e moun ki kite mesaj pou mwen yo, m ap reponn yo, m pa t gen telefòn, bon kounye a m gen yon ti bagay pou m distrè m. Bon, si nou te vle, nou ta voye yon pi gwo fè m kado, sitou moun ki ap voye temwanyaj yo. Nou ta voye yon pi gwo fè m kado, li ta byen bon. Men, e mèsi sèlman nou ka di m. M pran l avèk pou Bondye beni m. Men wi, Bondye beni m avanyè vre, mèkredi swa. Mèkredi swa. 3 nèg te oblije bare mwen pandan map sot travay 11 zè edmi bon gen bon Bondye vre si pat gen bon Bondye petèt pa konn sak te ka rive men yo pran telefòn yo pran tout vye bagay epi tou lavi kontinye se pa pou otan ke ou menm pa non sèlman pou wap voye temwanyaj men ou ka fè yon ti don tou. Ou ankouraje m! Ouvriye k travay, sa w wè, merit son salè. Bòn nwi tout moun. Medam, fè renmèd yo, pa neg. Chache tout sa m di yo. Epitou, nan rele m pou m ban m parenn. Ala parenn w ap gen! Mete sou kantite de gantan fè deja. Kounye a m pral gen plis parenn, m pral gen plis fiyèl. bay domaje bonne nuit tout moun nan priye pa bliye gen remèd ki fèt a sòm tou mte bay yo priye di moun avan nou dòmi epi tout prekosyon kontan kowonaviris la pase sou chanèl zafi kreyòl la oubyen sou paj sa wap wè kèk remèd mte poste ki trè senp pou kowonaviris la babay tout moun mèsi dèske w te prezan. ap vin avèk lòt remèd jou aswè a la petèt petèt on lòt jou m ka bay 4 oubyen 5 paske yo anpil tou lòt remèd pou yon lòt maladi oubyen yon remèd ou bezwen plis esplikasyon de li pa gen pwoblèm babay. one love bizou pase abòne m sou twitter facebook ak instagram ui tou youtube.